Bonswa toutan zanmi emisyon konesans sou la lwa nou santi nou kontan aprè midi a pou nou ankò yn fwa prezan an chè e an os avèk ou pou nou prezante w emisyon ke w pa negosye a desideman son emisyon ki pase de kòmantè tèlman map jwenn fidbak moun kap di mèt la ou te fè nou gwo tò paske emisyon sa tèlman fè anpil bagay mete limyè mete konesans nan tèt moun ebyen vrèman son emisyon ke moun yo pa negosye e emisyon sa rive lakay ou gras a DJ Amahal ki vrèman fè yon travay hors pair pou pèmèt ke ou tande emisyon sa ou savoure emisyon sa li rive lakay ou tou gras a direktè radyo a Sociologue Lesy Peris. Ebyen ki pa janm machande pou l vrèman mande m pou m ede nou atravè konesans lan sou lalwa. Se zanmi w Maître Gary Paul an gran, mesye sa a li se Juge à la Cour d'Appel du Cap-Haïtien, se li ki toujou prezante w emisyon sa a pouvu ke sante l anfòm. Apremidi a, nou vle salye tout etidyan Fakilte de Dwa de Wanament ki branche asireman emisyon sa a, kèlkeswa nan nivo yo ye, nivo 1, nivo 2, nivo 3, nivo 4. E apremidi a, nou pral prezante yon bèl emisyon su diferans ki genyen antre abus de confiance, eskrokri epi vòl. Mwen di mwen pral fè diferans ki genyen antre abi de konfyans, eskrokri epi vòl. Piblik la toujou gen tandans konfonn 3 enfraksyon sa yo, abi de konfyans, eskrokri epi vòl. Ò se 3 enfraksyon ki pa. deziyen la menm choz. Se vre ke yo pwòch, men eleman konstitisif enfraksyon sa yo ebyen dwe klè nan tèt tout moun pou l pa gen konfizyon. Lè w di yon moun se yon abuseur de confiance oubyen yon moun komèt yon abus de confiance, Se yon fòm dapwopriyasyon fwodilez di byen dotri ke l ye reyèlman, menm jan kon vòl, menm jan kon eskwokri. E sa k fè nou pral ba w eleman konstitif de yo chak. Hein, ki eleman k pou reyini pou pale de abi de konfyans? Ki eleman k pou reyini pou pale de eskwokri? E ki eleman k pou reyini pou pale de vòl? Mwen ta swete w kite tout sa w ap fè pou w pote atansyon sou emisyon sa a, Pase vrèman lap pote anpil eklèsisman pou ou ebyen pou konnen sa wap di lè wap pale. Nou sot di w ke abi de konfyans lan se yon fòm dapwopriyasyon fwodilez ke li ye sa vle di se yon ou pran byen yon moun ebyen avèk fwod san ke li pat ba ou l se vre men ou fè sa pa detounman oubyen pa disipasyon. Abi de konfyans la karakterize.

Se pa egzanp ka kote yon kontab ta va detounen yon sòm dajan yo ba li, alò lè m di yo a, yon kliyan ba li pou lè y fè yon plasman, li menm li detounen, y fè yon lòt bagay avèk li. Se osi le ka pou yon titè, sa di yon moun k ap jere byen yon minè, ebyen li gagote, li gaspiye, li detounen, li disipe Lajan ebyen ki pou minè a i detounenl a son pwofi tandiske se pa sa ki te genyen nan kontra de tutèl la. A lenvès si yon moun ki pa tutè reyèlman fèl pase. pou titè yon minè pou l retire lajan labank li bay manti, li bay mansonj, enben la n ap pale de èskwokri paske moun nan se manti l fè, li pa genyen reskonsablite timoun nan li di se reskonsablite l ye epi lè y retire lajan labank li pa te gen dwa fè sa. Donk wè an gwo se sa men m pral fè yo an detay pou ou. Enben, vòl la li menm, se lè ou soustrè fwodilezman yon yn choz ki pat pou ou. Ou konprann? Nou pral ensiste pou dezòmè oditè emisyon sa a pa fè amalgam antre abi de konfyans, antre èskwokri e vòl.

dè valè oubyen yon byen kèlkonk yo te remèt li e ke li te dakò pou l retounen l ba moun nan ki te remèt li a pou l te fè yon izaj detèmine avèk li. Ok. Nan abi de konfyans lan, si w li atik 40 Kòd Penal la byen, s on atik ki relativman long,

A tit de lwaj, e lwe yo te lwe li oubyen yo te prete l li, oubyen yo te bay kenbe kòm gaj, sa vle di ke yo te bay pa egzanp yon moun ki ba yon moun kenbe papye moto oubyen motwèy an gaj epi epi ou menm ou vann li, se pa pou sa yo te ba w li. A tit de depo, de manda oubyen yon travay kèlkonk, pou te remèt pwopriyetè sa a oubyen detantè sa a, byen sa a, nan yon tan detèmine, ebyen depi w fè sa, y ap pini w pou abi de konfyans. Ou pa vole, poukisa nou di w pa vole, se paske se moun nan menm ki te remèt ou byen an. M ap pran egzanp, yon moun ki prete yon motosiklèt nan men yon lòt, li di l ap bay li, l ap rive Fort Liberté, lè li soti Fort Liberté la. Li dwe remèt motosiklèt la. La moun nan gade yon jou, de jou pase, twa jou pase, moun nan pa janm remèt li motosiklèt la y, oubyen moun nan vin bay yon manti, di yo pran motosiklèt la nan men, oubyen vòlè a pran y. La moun nan mennen ankèt, mennen ankèt, y wè se pa vre, se pa vòlè k pran motosiklèt la, se moun nan kay vann motosiklèt la pa Plato Santral pa egzanp, oubyen lè y vann motosiklèt la Okap Ayisyen. La, w ap atandan y fè arete moun nan pou vòlè, pandansetan moun nan pa vole. Li pa vole. Paske se ou ki te bay motosiklèt la ak men w. Li komèt yon lòt enfraksyon e enfraksyon sa rele abi de konfyans. Abus de confiance paske se ou menm menm ki te remèt li motosiklèt la ak men w, se ou menm li, si son cheval se ou te prete cheval la Yvan li, se ou ki te bay cheval la hein, ou te prete yon machin Yvan li se ou ki te bay machin nan. Donk ou paka rele nan tribinal pou vòlè, ou ka rele pou abus de confiance. Men anvan w rele pou abus de confiance lan, y gen dè prekosyon fò w pran. Poukisa nou di son abus de confiance? Lè w è analize enfraksyon ki rele abi de konfyans lan, w ap wè y gen ladan y sis eleman konstititif. Premyèman, gen sa yo rele disipasyon ou detouneman. Ii. Pa egzanp, nan ka moun nan ta va vann motosiklèt la, nou plis wè yon disipasyon, oubyen moun nan gen dwa detounen. Yon bagay ou te bèy fè pou ou te remèt li epi te fè tèl usaj detèmine i fè yon lòt bagay avèk li hein i fè detounman ou konprann i ka fè disipasyon tou dezyèmman disipasyon oubyen detounman an i fèl avèk frod sa vle di ke andeyò de sa ou te konprann ou te bèy li fè avèk e e objè a.

Bagay ou te bay la, byen ou te bay, ou te bay la, efè a, denier a, machandiz la oubyen biyè a, jan m sot di l la, li te gen pou objè, ebyen, e, pou l te retounen byen an ba ou, hum. Senkyèmman, ke sè zefè, deniye, machandiz, eksetera, te preyalableman remi o prevni, e se sa k fè fò w ka pwouve ke ou menm ou te ba moun nan bagay la, e n ap gade bon kouman pou fè pwouve l. Epi, an dènye lye, ilfo ke remiz nan ou te fè a, ou te fè an vèti dè kontra enumere dan latikl, ebyen, e, e, e, e, e, ke m sot li la, ki se atik 340. du code pénal ok sa vle di ke nan abus de confiance lan fò gade tout bagay sa yo ebyen pou vrèman enfraksyon ka prouve mwen sot di ke abus de confiance lan li trè trè trè enpòtan hein pou konprann lè w rive devan tribunal ebyen kisa w ap di. Si w te prete yon moun yon motosiklèt, yon cheval, yon machin, se ou ki te prete l li, li vann li, ou pa kay vini avèk li devan tribinal pou vòlè. E, premye sa pou w fè anvan ou fè arete moun nan, menm si ou te gen prèv ke li te detounen oubyen te disipe sa ou te bay la, lalwa di fò w ka pwouve detounman an oubyen disipasyon an o mwayen d'une mise en demeure. W ap some moun nan Pou di sonje ke m tèl jou m te prete w tèl bagay oubyen m te lwe w tèl bagay oubyen m te ba w an gaj tèl objè oubyen m te depoze tèl objè lakay w oubyen m te ba w tèl bagay pou w te fè yon travay en a chaj pou ou menm pou w te remèt mwen li e ke ou fè ou tò avèk li ebyen m somo w e m ba w yon delè de twa jou de kat jou sa depan de ki delè ou vle bay

Ebyen ou fè yon lòt bagay avèk li. Donk sa vle di ke abi de konfyans lan li vrèman e trè konplèks si ou pa e voye yon miz an demè oubyen ankò yon somasyon ba moun nan pou ka pwouve movèz fwa moun nan. Pou abi de konfyans lan e kenbe ebyen. Fò ou ka pwouve ke moun nan detounen sa w te bay la. Fò w ka pwouve ke li disipe l. Ou konprann? Lè m pale de detounman, m pale de yon ak fwodile de la pa, ebyen, de moun nan m te remèt bagay la, e, epi li, li, li pa retounen bagay la ban m jan m te, tèl ke m te bay li a. Ou konprann sa m di w la? Donk sa vle di ke sa enpòtan. Disipasyon an, Moun nan fè yon izaj abizif de objè ke m te remèt li a. I refize remèt mwen i. Oubyen ankò, i fè yon restitisyon tardive de la chose. Oubyen ankò, i pa vle remèt mwen ditou. Ou konprann sa m di w la? Donk sa vle di ke e disipasyon an, vrèman moun nan m bay l byen an pou l fè yon izaj detèmine. Ebyen i dispoze de byen an e swa i detwi l, i ka detwi l, i ka abandone l, i ka dilapide l, oubyen i ka vann yon on lòt moun li, oubyen i fè on lòt moun kado l. M pa bezwen konnen. Sa vle di ke an un mot i fè sa yo rele l'usage abusif de la chose. Hein? I fè usage abusif de la chose, donk sa vle di ke Se enpòtan paske mwen te ba w bagay la se pou w te resisiye m ni, e nou te gen yon lè nou te konvni pou w te resisiye m ni, ebyen ou pa resisiye m ni, ebyen sa kreye yon pwoblèm. Donk, nan sans sa a, m ka voye yon somasyon ba ou pou m ka pwouve movèz fwa w, epi lè sa si w pa konfòme w, m ap fè apreyande w pou abi de konfyans. Donk sa vle di ke pou m pale de abus de confiance fòk genyen yon prejidis e prejidis sa a m ka tradui pa an la privation du possesseur de son droit sur la chose. Ou prive m de dwa ke m te genyen anvan m te remèt ou bagay la. Donk sa a sa vle di ke lè sa a m montre ke m sibi yon prejidis.

Hein m pa ta konprann Moun nan mete m nan pil pal anpil Donk li banm ni prejidis materyèl ni prejidis moral Ok Donk sa vle di ke se enpòtan pou ou wè nuans ki genyen nan kesyon abi de konfyans lan E e lalwa sevè Lalwa sevè e lè l ap pini abi de konfyans ki se yon deli Hein? Ki pa yon krim, son deli koreksyonèl ke l ye, men son bagay e moun nan ka pran e jiska 5 an de prizon menm sa depan de ki tip d'abus de confiance i komèt la. Paske gen abus de confiance ke moun komèt o prejidis de yon etablisman touristik, yo pini sèlman de 2 mwa a 2 zan. Au correctionnel, Atik 338 Kòd Penal la, Gen abi de konfyans komi pa en ofisye piblik ou ministeryèl, lalwa pini de 1 a 5 an, tribinal konpetan toujou se koreksyonèl, Atik 340 tirè 3 eksetera, Gen abi de konfyans ki komèt pa yon domèstik, yon òm de sèvis, Yon moun ki lakay ou kap rann ou sèvis epi ebyen ki fè abi de konfyans ou fèy konfyans epi li fè gagòt ou konprann sam di la donk sa depan de ki tip dabi de konfyans nan donk sa vle di ke nan abi de konfyans nan moun ki komèt enfraksyon sa i apwopriyey de yon objè kew te remèt li san'y pa anplwaye mwayen fwodile. Menm jan nan eskwokri, nan abi de konfyans lan moun nan pa itilize kenn mwayen, se ou efektivman se ou ki remèt li objè a, men i abize de konfyans sa w, ebyen epi fè yon lòt bagay, yon lòt destinasyon, yon lòt izaj ke sa ou te bay pou i te fè avèk sa ou remèt li a, atit de lwaj, atit de gaj, eksetera. Donk sa vle di ke e men m bezwen di w apremidi a pandan w ap koute emisyon an ke abi de konfyans ant epou sa vle di ant madanm e mari oubyen antre e e manman e pitit, papa e pitit lalwa pa pini l pa pini abi de konfyans sa a e sèlman mande pou e bèy reparasyon sivil sa fò m te di w li. Donk sa vle di ke e men kanta reselè yo pa egzanp si ou menm ou konnen yon moun se abize y abize konfyans yon moun epi way sere pou li e dè objè ki rezilte de deli dabi de konfyans lan ebyen lalwa pral pini yo kòm koupab ok donk. Lèm pale de abi de konfyans, wa pral wè la map etidye map wè pase eskrokri an revi pou ou, wa pral wè abi de konfyans lan distengel de lèskrokri. Paske nan kat abi de konfyans lan pa gen fwod preyalab, se ouk ba moun lan bagay la efektivman. Sa vle di ke lèm remèt ou motosiklèt an nan, oubyen m remèt ou machin lan, oubyen m remèt ou cheval la, oubyen m remèt ou byen ke m prete w la oubyen m lwe w la, M ba w yon dwa reyèl si w byen an an reyalite. Ou pa fè fwod. Men, yn fwa ke w detounen objè a, oubyen w disipe l, oubyen w fè yon lòt uzaj ke sa m te ba w fè avèk li a, se la a abi de konfyans la pral kòmanse. Ok? Donk sa vle di ke fò m di w se enteresan pou w konprann nuance ki genyen antre abi de konfyans, eskrokri, Epi vol. Nap wè wè yo chak apa pandan nou fin detaye abi de konfyans lan pou ou. Nou pral montre w ke nap raple w ke pou gou pale de abi de konfyans fò genyen premyèman disipasyon oubyen detoneman. Nou di w dezyèmman disipasyon sa a dwe fèt andeyò de volonte moun ki te ba w

Efè done machandiz sa yo, yo te remèt ou efektivman, fò moun nan pwouve devan tribinal ke li te remèt ou bagay la efektivman, e ke remiz sa a te fèt an vèti de yon kontra ki enimere nan atik 340 di kòd penal jan m sot di la a. Si kondisyon sa yo pa verifye, anbyen, e nou pap ka pale de eskrokri. Nou pap ka pale de abi de konfyans, eskize mwa. Mentnan ke m vin. Kanpe abus de confiance la pou ou janm kanpe l la pou montre w ke gen nuans avèk escroquerie avèk vòl la. Li enteresan konnye a pandan lè ap mache a pou m ta pale w de kilè nou an prezans de yon escroquerie. Pa bliye w ap koute emisyon Konesans sou lalwa. Emisyon sa a pase chak samdi nan lè sa a, 4 è pou 5 è. E emisyon sa a prezante pa e Maitre Gary Polangran, mesye sa a se jij a la kou dapèl du Kap Ayisyen. E radyo a kout emisyon an se radyo Tele Parè. Nou fin kanpe abi de konfyans sa pou ou nan fason nou kanpe l la, li ta enteresan kounye a pou nou pale w kilè ou an prezan de yon eskwokri, kilè w an prezan de yon eskwo.

Li twonpe moun nan, yon pèsonn fizik ou moral, epi li fè moun nan e remèt a son prejidis oubyen o prejidis d'un tiers dè fon, valè ou yon byen kèlkonk ok ki genyen e yon sèvis oubyen ki gen li fè moun nan konsanti yon ak ki gen obligasyon de dechaj. ok donk sa vle di ke depi yon moun nan viktim de yon lòt moun ki fèl remèt li yon lajan yon byen yon valè oubyen li fèl ranni yon sèvis oubyen si yon ak pou li paske se manti li bay oubyen li itilize yon fo non oubyen li itilize yon fos kalite oubyen li abize de yon kalite vrè la ou an prezans de yon èskwokri. Èskwokri a ka pote sou tout tip de byen mèb, en, lajan, objè, en, li ka pote tou sou yon prestasyon de sèvis, yon desizyon de jistis, sou yon tit de pwopriyete. Men, li fòk ou ka pwouve èskwokri a. Pa egzanp, sot pale, abus de confiance la kòman ou ka pwouve li? Se yon miz an demè pou voye ba moun nan pou some l,

Premyèman, fò w ka pwouve ke moun nan te twonpe w. Wè, twonpri a ou pa jwenn ni nan abi de konfyans. Twonpri a se nan èskwokri w ap jwenn li. Paske moun nan pa ka komèt yon èskwokri pa omisyon. Paske èskwokri a se yon ak pozitif ke li ye. Lè m di ak pozitif la, se menm jan dan la medsin, lè yo di moun tèste pozitif pou sida, sè ke i fè sida.

E de plis, fòk genyen sa yo rele yon lyen de kozalite antre les moyens et le résultat. Remiz byen an pa viktim nan dwe konsekans oubyen lefè dè zak de lèskrou. Sa di ke si y pa t ban m manti, m pa t ap remèt li byen an. Si y pa t ban m manti, si y pa t itilize yon fo non oubyen yon fos kalite oubyen y pa t fè yon ekstrapolasyon de kalite vrè, ebyen ak m siyen pou li a pa egzanp, m pa t ap siyen l. Donk moun nan se yon veritab èskro. Èskro a, la twonpri, le mensonge, se prensipal am èskro a. Kòd penal la, li vize pa egzanp yon moun ki itilize yon fo non. Yon fo non, sa vle di ke moun nan bay manti sou idantite l. Moun li di li ye a, se pa li li ye vre. Yon moun ki fè l pase pou medsen pa egzanp, oubyen yon moun ki fè l pase pou polisye, oubyen yon moun ki fè l pase pou jij de pè. Hein? Yon moun ki fè l pase pou yon yon bagay ke li pa ye an reyalite. Genyen mansonj, genyen fo non, genyen fos kalite. Hein? An nou rete nan fo non an toujou. Donk sa vle di ke lè Eko a itilize yon non ke l pa genyen, li fè yon mansonj sou son idantite. Donk lalwa di sa se yon mwayen fwodile. Paske e vrèman e se deja yon pa vè lèskwokri lè ou bay manti sou non ou fon oubyen ou itilize yon fo non. Ok. Apre sa, w ap wè jèn èskwo a li itilize fos kalite. Li di son polisye ye se pa vre, Ou byen i di son ajan i di son enspektè polis li ye manti se yon ajan 1 ou byen yon ajan 2 i di e se li komisè gouvanman an manti se yon senp grefye en m konnen yon nèg ki te e e òk ton fòlidate ki tap